Se ajan polifò yo menm k ap tire anpil gaz, y ap tire anpil gaz nan moman an la zanmi entènot. Y ap fè anpil moun evakye la, y ap tire anpil gaz la ke moun yo menm y ap echape poul yo la zanmi entènot nou yo. Se konsa sitiyasyon an li menm li ye o nivo. La nap gade mesye lame yo la ki gentan reponn prezidan la nan espas sa la pou yo kapab sekirize mache ke dominiken an yo mete nan zòn ponigo e pi ba kote kanal la li menm lap konstwi a kote yon mache ki ouvè la depi byen de jou depi byen de jou nou wè tout moun ki bezwen achte dè machandiz yo oblije vin la a nan plenn nan la a nan plenn pa Marie Barros zanmi entènot nou yo se konsa travay la li menm li ye la a pou jodi a nan Bonigo nan zòn plenn pa Marie Barros zanmi entènot. Nou genyen tout enstans kontèn yo lameri delegasyon vis delegasyon nou vin nou konstate nou gen lafòs piblik avèk nou. Nou kwè ke sa kap fèt la son dezòd, e jan nou di a son dezòd nou pa ka tolere li, nou pap janm tolere sa kap fèt la. Jodi a ki desizyon ke nou menm nou deja pran? Nou menm nap travay, nou pran responsablite nou nòmalman, e lameri, delegasyon, ministè komès nou soti nòt ke tout moun ki soti avèk machandiz nou konsidere l kòm kontrebann e se kontrebann li ye. Kontrebann lwa, la lwa ayisyèn kondane sa k rele kontrebann. Moun yo dwe pa janm jis konnen, pran rezon. Pou ke sa yap fè a yo konnen pa bon. Nou konnen yo nan mizè, nou konnen yo nan bezwen, men sa kap fèt la, li pa bon, li pa bon pou peyi a, li pa bon pou tout ayisyen, m kwè fò sitiyasyon sa remedye nòmalman. Men, eske genyen sezi, genyen arestasyon ki fèt deja? Bon, nou gen kèk bagay nou sezi k de pikòp e vis delegasyon. Men pa gen arestasyon? Gen yon arestasyon. Lè yo konnen depi nap sòti nan wout, yo wè defilè a, moun yo pa egzanp yo motive.

Eh, kanal la pap kanpe. Eh, men nou konnen gen de, gen de kondisyon yo mete pou mache a ta ka ouvri. wi. Men nou dakò pou kanal la fèt.

Se yon gwo mache kontrebann ke dominiken yo yo menm yo ouvri nan espas sa la nan zòn Conigo zanmi nou pèmèt nou gade la nap gade se se machin ki pote se machin ki pote poul dominiken yo di yo paka reziste ankò sa se mache poul la yo menm yo fè.

Bonjou pa pale kreyòl. Aktivite sa la nap remake ajan bsap yo menm ki akonpanye de lòt otorite yo la ki vin fè sezisman de machandiz la nan zòn po nigo kote kontrebann nan li menm li cho cho nan moman la si yap pale de kontrebann se nan zòn po nigo a la nap gade jan dominiken yo menm yap fè e machandiz yo vann an kontrebann avèk. E ayisyen yo la zanmi entènot la nou nan zòn poningo la nan gade baryè a yo ki la se nan espas neut la yo menm yo chwazi pou yo kapab fè kontrebann sa la zanmi entènot nou se konsa sitiyasyon an genlè li prezante pou jodi a la nan zòn poningo zanmi entènot nou yo e nan plenn ba maribawo la se la ki tout pwodwi dominiken yo menm yap ekoule depi semèn. pase a la e se nan espas nèt la sitou yo chwazi fè jan de kontrebann sa la zanmi entènot nou la nou pral fè w viv nou pral kontinye fè w viv kòman sitiyasyon li menm ye la nou prale nou pral fè w viv kòman sitiyasyon li menm ye. Sa yo pran nan ren paske yo pa manje bagay sa yo lòt bò lakay yo yo fè yo pou Ayiti sèlman se sa ke lè w pran yo w ap gade ou wè yo make sou yo pa la ekspòtasyon solamente ni patrema djaja a pou l yo. Ze yo, tomat yo, yo pa de kalite. Ebyen Dominiken tèlman pa ka kenbe, ebyen Abinader li fwa ankò ke bay gad yo lòd e ke tout sa kap soti Ayiti ke yo pa pran yo menm. E jeneralman gon lòt bagay ki sòt pase la. Se ke Ayisyen yo kote yo ye la se nan pati Dominiken an ke yo ye, kote ke gad Dominiken yo bay Ayisyen yo lòd pou yo voye wòch sou polifwen yo, sa vle di ke Ayisyen ki nan bò la yo pran polifwen yo pou lèdmi, pandan ke yo menm yo vin fè travay yo pou vin kontwole. frontyè la, sa vle di ke bagay la un pti peu konplike. E sa fè ke nou te mande a leta ayisyen pou vrèman ke nou anpeche moun yo rantre nan Panyòl. Fò nou pwodui lakay. Pou nou pwodui lakay, fò ke agrikilti nou an mekanize. E mwen te di l dirèkteman a minis agrikilti an, lòske yo te vini nou te chita avèk yo, fòk ke nou genyen traktè, nou genyen chari, nou genyen les moyens du bord. Paske tout teren sa yo ke nou gen la yo, yo ka fè tout manje sa yo, yo ka fè chou, yo ka fè zonyon, yo ka fè tomat, yo ka fè mayi. Men sepandan ke nou pa gen kenn aparèy agrikòl nan Nòdès, tout tè yo rete vid. E ke tansyon k ap dewoule la a, nou pa konn kòman l ap fini. E non sèlman kòman l ap fini, men polifran yo ki la a, yo vin devni kòm yon menas, non sèlman pou Dominiken yo, men kòm yon menas pou Ayisyen ki vle rantre yon fwa ankò ke avèk kontrebann yo. Paske talè a, mesye yo oblije fè eta de gaz lakrimojèn paske. popilasyon ayisyèn nan ki kanpe de lòtre bò, y ap voye wòch sou yo. Sa vle di ke sitiyasyon an tandu, nou fè apèl ankò ke a leta ayisyen pou ke pou ke nou kapab jere kesyon sa a, fò ke nou pwodui lakay. Paske le Nòdès chaje avèk tè, tout teren yo rete vid. Non sèlman ke teren yo dwe disponib pou moun ki nan dyaspora ki bezwen vin envesti pou yo vin envesti, 50, 100 kawo de tè. yo kapab jwenn li e ke machin agrikòl yo tou yo dwe disponib. Mwen menm, Pastè Moïse, nou t siyen kòm devwa pou nou chèche tè leta ki disponib, moun ki gen teren pou yo vann, yo kontakte nou, nou gen plizyè moun ki gen teren pou vann pa 15, pa 10 kawo ke n ap bay pou ke n ap pèmèt ke moun ki vle achte, achte pou envesti, men nou refè apèl ankò a leta ayisyen. Ede nou sove site sa. Sèl fason pou nou sove l, fò ke. Vwala medam mesye, la nou nan zon Codeco, nou kapab remake son delegasyon ki parèt la aktyèlman la. Delegasyon sa li menm ki parèt la, se sezi yo vin sezi a machandiz ke komèsan ayisyen yo menm yo chwazi fè nan pwòp zòn yo. Ti sa a se machandiz yo nan moman sa la nan zòn. Kwonik yo n ap gade vis delege akonpanye de majistra plizyè lòt otorite n ap gade direktè polis la li menm ki deja reponn prezan nan kad gwo aktivite sa la entènot nou yo nan kad aktivite sa la nou deja remake gen plizyè otorite ki deja reponn prezan la jan n ap gade la se responsab responsab yo la ki deja reponn prezan n ap gade ajan polis fò yo menm ki deja kanpe la. Se ajan be yo menm ki la kap tire de gaz si nap gade la anpil gaz kap tire yo mande pou n kapab retounen yo mande pou n kapab retounen pou yo kontinye fè travay pa yo zanmi entènèt nou yo.